Ou menm ki poko abòne a chanèl la fè sa, ou menm ki poko fè anyen sou chanèl la pou sipòtel fè sa. Tande, e sa mwen pral pale de se se 3 atis. Se poum byen di nou, se yon imajinasyon ke m panse ki ka vin yon reyalite. M tap panse e Wendy, Baky. Roody Roodboy. So imajine w e 3 atis sa yo e ta mete tèt yo ansanm pou yo travay. 3 moun sa yo ta mete tèt yo ansanm pou yo travay, pou y ap fè tour, pou y ap fè mizik, e pou y ap jwe pou fanatik yo live, pou y ap bay moun yo bèl mizik. E mwen panse sa se tap youn nan pi gwo, pi gwo mouvman ki tap fèt nan mizik, nan HMI la. Mwen panse se youn nan pi gwo bagay ki tap fèt. Imajine ou Baky, e, e, Roody Roodboy, e, e, Wendyy son track ansanm, kote ke nèg yo ap bay moun e mizik, kote ke moun sa yo ap pèfòme ansanm, pou wè ki kalite anbyans, pou wè ki kalite bagay moun sa yo tap pote nan HMI la. Mwen panse ke nèg sa yo tap fè anpil bèl bagay, e m panse nèg sa yo tap reyalize anpil bagay, mwen jis panse sa tap vrèman vrèman vrèman bèl. Sa t ap fè Etchenma la byen, sa t ap fè tout sa k ap fèt yo byen pase. M santi ke kòmsi 3 nèg sa yo te ansanm, se konprann? Sa t ap blow my moun. M panse 3 nèg sa yo ansanm, 3 nèg sa yo ap bay moun mizik, 3 nèg, 3 jeni k ap panse. Oh my God! Imajine w Wendyy sou yon afrobeat Avèk Roody Roodboy. Kounya la, imajine w Baky avèk Roody Roodboy sou yon Afrobeat. Den kounya imajine w 3 nèg sa yo ap bo w, ap dechire yon istwa ba ou. Kote ke nèg yo ap pale yap dechire yon istwa kote ke oh my God m santi yo 3 nèg sa yo ta ansanm ap ba nou mizik oh mwen m deja m deja met nan tèt mwen ke Roody Rodboy avèk Wendyy pral lage yon bagay se sa m santi men imajine w nèg yo ta vin parèt boom ni Wendyy ni Baky ni Ni Wendy, ni Baky, ni Roody ou t bon ansanm, 3 nèg sa yo, pfff my God! Ou konn ki mèvèy nèg sa yo ta fè? E m pa kache di nou, biznisman palan, pfff yow, nèg sa yo ta fè anpil lajan man, they will make a lot of money, like no lie, they will definitely make a lot of money, I ain't gonna lie. Imajine w ap fè yon pwogram ou afiche Baky, ou afiche Wendy, ou afiche Roody Roodboy. Yow! Nèg sa yo se pa de lajan non nèg sa yo t ap fè menn. M garanti w nèg sa yo t ap fè anpil, anpil, anpil lajan. Like. Yo, se, se sa map imajine, m just imajinel konsa, so m di fòm patajel avèk nou menm ki sou chanèl la, e nou menm tou nou kapab dim kisa nou panse de sa map imajine a, eske se fou m fou, o eske se wè m wè twòp bèl bagay pou endes, pou endestri e mizik pa nou an. Tankou lè wap gade endestri ameriken, ou wè tout gwo atis yo, pifò nan gwo atis yo, yo kolabore avèk youn lòt, ou konn poukisa yo fèl? poutèt e kilti yo, pou sa pa janm tonbe, y ap mennen, yo fè sa ki bèl, yo fè bagay pou moun rete sou yo, yo fè bagay ki p ap pase mòd, p ap janm fini. Yo pa kè de a kiyès ki jan w ye bagay. Lè w pran, lè w pran yon nèg tankou e, e, e, m ap ba ou e tankou um, e, e, nèg Beyoncé a wi, Jay-Z. Lè w pran Jay-Z, yow imajine w Jay-Z Eminem ansanm. But, li pa enposib. Nèg yo just need the right amount of money. Yo vle lajan, se, e pa yo k pou ap fè l nan pòch yo, so kòm si yon gwo, yon gwo konpayi vin ansanm yo di yo, m vle 2 nèg sa yo ban mwen mizik ansanm. Pou pou bon lajan for the right amount. Nèg sa yo ap fèl menn. So se sa m tap panse. Yo, dim sa w panse on gwoup kote ke Wendy e Baky, Roody t bò ladann. Sa w ta, èske w ta patap renmen on bagay konsa. So se sa m te pote sou chanèl la pou nou, se sa m tap panse. So depi map panse on bagay m vle patajel. Epi mèsi. Tankou jan m di nou an is big talk se podcast mwen e m fè reyaksyon mizik yo, m pale de tout bagay, big talk li ye. Nan yon zen like. Ey gade! Si w poko abòne fè sa. Epi kite l mache. M te la m pa la ankò. N a wè nan yon lòt video. Peace!